Hi guys! Sa kap fèt? Welcome back sou chanèl nou an. Jodi a mwen kontan retrouve nou nan diferan video. E video jodi an, pa rapò a titan nou ki te konn de ki sa mwen pral pale. Avan mwen antre nan video an, nou konnen fòk mwen poste mwen si tout nouvo abòne mwen yo. E ou menm ki te la jwenn mwen di welcome back. E ou menm kap gade m lontan ki pa janm abòne m envite w sa, m envite w fè sa kounya. Pa bliye bese ti klòch lan pou chak mwen poste yon video pou YouTube di w Mika poste yon nouvo video. Kas video jodi a, yes mwen pral montre nou. Yes. Rès kay lan koz gen yon moun ki te di oh m panse se ti kay la ou tap montre nou bagay sa m vin dekòmante konsa but guys m te gen pou m te fè sa so m pat vle fè video a twò long imajine w yon sèl video a m te fè li te like a fè 18 minit 17 minit oubyen 18 minit so now m pral montre nou kitchen nan living room epi dining room kòman salon sal a manje. kizin. Yes, m pral montre nou yo. Yeah. Yeah guys, m ap evite nou al bon al abone avèk chanèl sa ki se Team François e pi Dubois Family guys. Yo pote bèl videyo. Guys silvouplè, ou menm ki renmen Mika vre, ou menm ki renmen Mika vre, ou menm ki renmen Team nan vre, al sipòte yo. Yo vreman se koup yo ye tou. Yo pote prank challenge. Yo pote tout kalite videyo nèt ki n ap satisfè, ki n ap renmen tou. Ede nou pataje chanel la guys. Mwen vle mete pou mwen fè live la. Jodi a konbyen? Mwen vle pou mwen fè live la nan yon samdi. Se pa samdi sa kap. Se pa samdi sa mte vle fè. Mte vle fè lòt samdi. But map geta fè nou konnen nan kominote mwen. Toujou tcheke li lè mwen poste ki jou mwen ap live la guys. So mpa vle fè l semèn sa. Mte vle pou marim te la. Koz samdi sa. Paske l travay chak ode samdi. Ya, m ap fè nou konnen, pasi m pa ta vle fè live lan sèlman pou kont mwen. Si nou pa ap deranje, m ka fè l nenpòt lè, ase m lakay mwen nenpòt lè. Bon, m vle fè yon lè l ap la tou, konprann pou nou fè live lan ansanm. Ya. Dezyèm sa m ta ap di ankò guys. Pa lage link chanel anba video m. Pa lage link chanel nou anba video m. So gen moun ki mande m shout out, yes boubou m yo map ba nou yo. Yeah, map ba nou yo. Lè m komanse gon lè map poste nou, m ka fè yon semèn map poste moun, but pou kounya m poko kapab. Map fè sa kanmèm pou nou. Tout moun wè m reponn sou Instagram di m ap fè yo, map fè l tout bon, a tout kè m map fè l pou nou, map ba nou shout out. Ok So guys an nou pase nan video a but nou pap wè figim lè map lè map uh filme paske se mwen kap filme filme ok cuz m rele sèm nan domi lap domi li pa vle vin filme pou mwen pou nou te ka wèm ok but bon se nap enjoy li pa bliye pou abone a chanel la si poko fè sa pa bliye pou like video sa guys please like like like like like chak video pou mwen paske M pa ka gen 2000 view and then pou m pa ka gen 150 like pou m pa ka like video pou nou like like like like lè nou like video konsa depi m gen yon bon kou like and then video a ka popilè lòt moun kapab wèl menm si l pa abòne a chanèl la lòt moun kapab gen opòtinite pou yo wè video sa and then konsa tou fanmi a ap grandi nou pa ta renmen fanmi mika grandi of course m konnen nou tout ta renmen fanmi an grandi. Guys pa bliye pou like video sa ankò. Share video avèk yon fanmi, yon zanmi pou l fè pati de team nan. Mwen renmen nou anpil, an nou pase nan video a. Who is this? Hey! Hi team Mika! Welcome la kay Mika, ok? So, m pral montre nou kay la kounya guys. Avanse. So, lè nou rive isit la, premye sa nou jwenn, nou jwenn yon ti pankad ki di Family Migdes House and Home e li nwa pou yon ti bagay ki make Welcome. Apre sa, lè nou vire, lè nou vire la, nou wè kote mete kòt, yon ti bagay li mete kote gen kòt, li pa òganize sa fè m pa ouvè l, li gen soulye bagay sa yo lè nou soti nan lari. Apre sa yon bèl limyè la, ou limenn la, li limen koulè sa. So m pa bezwen limenn paske m gen anpil limyè. Ebyen lè nou rive sou la men dwat, sa se foto ti sè m nan, tout moun konn love. Apre sa nou jwenn yon bèl ti, kòman, yon ti bagay like, m pa konnen kòman m te ka rele l. Li vrèman bèl. Mete kèt liv anba l avèk bèl ti dekorasyon sa e bouchon balèn nan lè l pa limen mwen kouvri l pou sant li ka toujou rete sa se mwen ki te mete yo nou te wè DIY sa a se mwen ki te mete sa yo yo vrèman vrèman bèl e lè lè ou ouvè bò la sa se bagay mwen mete mèl mwen mete mèl la. Li vreman bel. Sorry. Mete mel a e kle nou mete la tou. Sa se mel ki anle a. Apre sa nou rive la. Nou we bel dekorasyon. M ta achte sa yo nan. I think Target. M ta achte sa yo. E then m ta achte sa yo nan Ross. E pi bel miwa sa. Se pa mwen mwen te fem kado l. Li vreman bel. Ou vreman vreman bel. Ou ka we tet ou la lan pase ou ka we tet la. So sa se dining room nan guys la se sal a manje a. Li toujou ranje konsa. Li toujou ranje konsa. So si yon moun ap manje m ka jis leve sa. Epi m ba moun nan manje ladan. So sa. Sa se mwen te achte. M te achte l 2 dola nan Alina. Ki se 3 dola. Li vreman bel. Sa a m fèt ak ti klere l vrèman vrèman vrèman. Epi m mete sa yo la ankò. Sa a m te achte ti miwa sa yo. Se mwen menm ki dekore ti miwa sa yo konsa. E de nou mwen dekore vè a konsa pou l kapab vrèman bèl. De nou wè m gen balèn la. Lè n ap manje, m li men balèn sa yo. M poko itilize balèn sa yo. Se sa k fè yo paret tou nèf. M poko itilize yo. So, ya. Aprè sa sa se kote AC a kontrole, m pa ouvè AC a koz lap fè bri nan videyo a, men sa se kote pou yo bagay pou AC an, se konsa kay la ye ok. Lè nou vire bò sa. Sa se Mika Roomtoo and then mwen ka chanjel, mwen chanjel nenpòt lè, si yon moun ap vin lakay mwen mka ekri welcome moun nan kap vini an and then jodi a mwen make Mika Austeo se mwen menm ki ekri li maten an mwen chanje lèt yo and then ou gen tout lèt yo pou ekril lè w vle nan nwit ou peze bagay sa pou l limen pou moun kapab wè and then mwen gen 2 chèz pou moun manje. Sa vle di fasil pou moun, nou pa manje sou tab la fasil, si tankou nou tout pap manje ansanm, nou manje, nou chita sou chèz sa yo, se bèl chèz gri sa yo. M vrèman renmen yo vrèman fèm, yo vrèman bèl tou, yo konfòtab. Ok, an nou pase nan kizin nan kounya. Premye nan kizin nan, sa se bagay nou mete sereyal, nou mete avwàn epi sa son lòt sereyal, sa se lèt nou bwè, sa se frizè a, sa se frijidè a. M pa kouvri yon kay. Sa se yon konplèks ki ret dèyè a, rès lan. Ok, lè nou rive la, nou wè kafe, sik, sa se bagay kouto pou nou itilize kouto. E lè nou rive anlè la, sa se pou nou mete ti bagay sa yo, ti sèvyèt sa yo anlè la. Vrèman, vrèman bèl. And then, nou wè bèl ti dekorasyon sa, li vrèman bèl. Mwen jis mete l, si te yon lòt bagay ki ladan l mwen jis mete l. So guys, mwen mete kitchen close, so lè nou pa fè manje, li fasil e m parèt konsa kitchen close, so li close lè nou pa fè manje. Then se mwen te achte sa yo nan Walmart pou m kouvri yo. Then lè m ap fè lòt manje pou lòt bagay yo pa pran grès, m jis kouvri yo. Back ok Sagar ki la son bagay ki vreman santi bon mwen fel avek sitron an kanel ou ka metel bouyi lakay ou fe kay vreman santi bon vreman vreman santi bon defwa mwen bouyi l mwen ouvel li vreman fe kay santi bon li lè ou rive la wap we de ti bagay ki make vineg epi lwil sa se bagay mwen jis mete yo la m pa sevi avèl sa m sevi mwen mete yo anba m jis mete yo la. Sa se sèl, lè nap manje sou tab pou nou mete sèl, kwi dan, epi sa son ti pèpèz. Yon ti piman pike, li vreman vreman bon. Ok guys, sa se microwave la, nou konn mete pòm nan sa, defwa nou mete nan sa, nou mete nenpòt kote. So sa se yon may pètpèt, sa se napkin, sa se manpa, sa se yon fri bagay sa yo nou mete yo la. Men microwave la, li vreman gwo, vreman vreman vreman gwo, li ka pran 2 manje, m pa bezwen ouvri l. Ok, sa m ba montre w anko nan kitchen nan. Ok m pa moute bò sa yo, sa se bagay nou fri vyann, sa se bagay nou mete kafe, sa se toste nou bay pen, sa se tankou si nou koupe yon bagay ret rès nou ouvè sa nou mete la pou l ka kouvri l, sa se blendè, sa se hand sanitizer, sa se pou nou lave men, sa se pou nou lave asyèt, sa se asyèt nou apèn fin lave, sa se bagay nou mete yo nan sa. Ok? Sa se Kòman? Dishwasher a nou pa menm itilize nou jis mete asyèt ladan. Ok guys, sa a se laundry room nan. Li pa twò gwo but mwen òganize l vrèman bèl. Sa se bagay rad ki anlè la. Ya, aprè sa sa se sèso si nou manke yon bagay. Sa se yon bèl ti pòse mwen menm ki ekri yo pa anba. Sa se yon bèl ti flè. Mete yon bèl ti miwa la pandan w ap w ap mete rad nan laundry a ou kab gad ti vizaj ou la vrèman bèl. Elena aprann make laundry. Se o epi way, dry, ki make la. Epi dry wash, dry. Epi sa se pou lave. Sa se rense a. Ou ouvè l la. E de nou fwe rad ou la ou rense l. Sa se bagay m tou mete kloroks la ba sa. Nou pa itilize m jis mete l la pou yon bèl ti dekorasyon. E de sa se tout bagay nou itilize pou nou lave. Epi sa son bèl ti panse. Sa se kote nou pandje ba li avèk mòp pou yo pa, pou mòp la pa rete atè, pou li pa sal. So, sa se vacuum, sa se dlo, nou genlè konn tout bagay sa yo. Ya, m etenn limyè a. Li fèmen. Se mwen te kite l tou ouvri but li fèmen. Li fèmen konsa nan kitchen nan. Sa se kitchen nan, li pa gwo, li pa piti tou but nou alèz ladan l. Li vreman bel, m vreman renmen l. Mwen mwen tout bagay. Yeah. Ok, kounya guys nou pral pase nan living room nan, my favorite part. Se pati m pi renmen nan kay la. Yeah, lè nou rive la, nou wè yon bagay make home sweet home, depi wap pran nan pot lan, li di w home sweet home. Bon An nou yon bèl ti dekorasyon mwen ta achte sa m pa sonje kote m ta achte l se mwen ki mete ti sa yo anlè l mwen achte sa yo pa grenn nan walmart mwen fè l li vrèman bèl men lè w vè l wap wè yon bèl ti balèn ankò epi yon ti mak chanèl ki vrèman vrèman bèl sa se kouvèti balèn nan lè m fini pou m mete l sa vrèman vrèman santi bon kounye a lè w fin fè manje ou limen balèn li vrèman fè kay la Dou. Apre sa, lè w rive la, gade foto sè m nan ankò. Sa se ti dekwafè tout moun ki fè l konn miwa sa a. Li vrèman bèl la. Lè w parèt ou ka gad kò l la. Li vrèman, vrèman bèl. So, ya sa se yon bagay m te achte nan Ross. Li vrèman bèl. Li te lòt bò la mwen chanje l mwen mete l la a paske m wè l vrèman make sense la. Li vrèman bèl. Eden Dany sa se catch lan tout moun konn catch lan paske nou fè yon pakèt video swa sou catch lan oubyen nou fè prank ou wè catch lan sa se li menm li vrèman fèm vrèman depi ou chita epi lè w leve li tou leve sa e mwen mete ti sa la m jis mete l pou yon bèl ti dekorasyon mwen mete ti plim sa ki vrèman bèl ki al avèk kay la tou sa yon ti jwaye mwen menm ki mete l la. Li lè w rive la nan Coffee table a, li vrèman bèl. Se mwen ki mete lace sa yo, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, se mwen ki mete yo. Yo vrèman bèl. Epi m mete bèl ti flè sa ladan. Yo vrèman bèl. Epi sa se balèn mwen limen. Yo vrèman bèl. Sa se foto mwen avèk mari m ki la. Yo vrèman bèl. Sa se rimòt ki pou lè nou ap limen sofa sa. Pa anba l li fè limyè. Nou ka wè pa anba. Li fè limyè. Map mete yon video pas kotel pou nou wè nan nwit koman l parèt vrèman vrèman vrèman bèl. Mete nou. Sa se yon bagay ki make relax. Depi ou vin la, se pou relax kò w. Ya, sa a se lòt bò sofa ki vrèman bèl. Ti zorye sa yo, se mwen menm ki fè yo konsa. M vrèman renmen lè zorye pare sou sofa lè yo look konsa. Yo vrèman bèl. Ou kapab wè vrèman vrèman bèl. Men sa son lòt blankèt mwen mete la. Ki vrèman al avèk rido yo. Ki vrèman vrèman bèl. Mwen te mete sa sou lòt sofa. Se pou l te ka al avèk lòt koulè a. Ebyen sa. Mwen mete sa pou l ka al avèk rido a. Nou ka wè rido a vrèman vrèman bèl. Se mwen ki match yo. Yo pa vini 4 la konsa. Se mwen ki mete 2 la. Ebyen mwen achete fonse 2 la. Yo vrèman bèl. Sa son foto. Mwen avèk marim t fè foto engagement yo vrèman bèl e nap wè 2 ti kwen bò rido yo gen 2 ti bagay si 2 ti bagay nou ka mete ladann but m pa mete anyen ladann koz m wè yo twò pre bagay la m pa vle pou balèn nan flète nan bagay la m jis kite yo konsa m jis mete yo ya gad sa se catch lan ki vrèman bèl epi nou wè 2 limyè sa yo nou pa fasil limyè yo just you know mwen jis genyen yo m mete yo. Yeah sa a se TV a nou tout met konn wè TV a fenèt TV a sa se 2 balèn mwen t met nan TV a la m pa limen balèn yo jodi a but m konn limen yo 2 balèn sa se foto nou ki anba la epi lè w rive la ou jwenn ti sa a m t achte li nan nan Bellinton ki vrèman bèl vrèman al avèk dekorasyon ou ka chita sou li but nou pa janm chita sou li m jis mete l la. Bò kote Comfortable a li vrèman bèl. M'vin nou wè sa le swa m limen tout sa yo vrèman bèl. Lè m limen li vrèman vrèman bèl. Mwen mete li la. So guys m panse se tout. La sa se limyè. Tout moun konnen limyè. Sa se limyè li tounen avèk vantilatè. Jan yo di yo a vantilatè. Ou ka pase l ou ka limen l but m pa limen l cause yeah m panse sa se tout. Sorry Mwen sa e tout kalanet so Kounya Nou pa manke anyen Nou tap di nou manke Nou manke so Nou pa manke anyen kounya M panse Nou wè tout bagay kounya ok So guys Map kite nou la avèk video a Si nou ta renmen Si nou renmen video a So pa bliye pou nou like video a Pa bliye pou nou pataje l avèk fanmi zanmi nou E konsa Nou kapab Grandi fanmi an ansanm. Map di merci paske te pa sak te pi enpotan nan vi la ki se tanw pou gade ti video sa dap wè nan yon lot video bye.